Zanmi m, konpatriyòt, frè m ak sè m, fàn paj enfo magazin 7 pwen 7, rantre lakay ou. Bilten enfòmasyon nou maten an, se avèk anpil nouvèl tris nou gen pou nou pataje dezenfòmasyon konsènan lavi ayisyen k ap rantre Sendomeng e lavi ayisyen k ap viv Sendomeng e kòman bagay yo ap dewoule. E dezyèm pwen nap antame se konsènan gè ki egziste antre la Risi e peyi Ikrèn pandan pli de 8 mwa kote moun pa sispann mouri, lajan pa sispann envesti, de jou an jou nou wè bagay yo pi grav. E nan peyi Ikrèn bagay yo vrèman konplike. E lòt pwen enfòmasyon nou gen pou. Devlope pou nou se konsènan kisa Louis Abinadel di konpareman a desizyon ke Etazini pran e kòman sa ye nan lakou Repiblik Dominikèn. Nou pap janm sispann travay pou nou e nou pap janm sispann remèsye nou pou sipò nou e pou tout sa ke nou fè pou paj la. De jou an jou nou pa janm sispann ede paj la grandi e nou pa janm sispann travay pou nou. Fè paj la ale pi devan. Mwen pap janm sispann travay pou nou e map remèsye nou pou sèvis nou e pou efò nou nou toujou fè pou nou ede paj la grandi. Selon tout enfòmasyon ki ap sikile e sa nou gen anba je nou an, nou menm, frè nou, sè nou, konpatriyòt nou ayisyen ki ap kouri kite Ayiti pou ensekirite, ki ap kouri kite Ayiti pou lavi chè, pou tout zak, ke n ap sibi. Si nou ap fè vwa ki ilegal, ke nou pa gen kòb pou nou peye machin, pou nou pran yon vòl dirèk kote nou konnen si ou gen yon pasè ki ap vini avèk ou an Repiblik Dominikèn pou pi piti ou ta dwe genyen 13 mil peso, 14 mil peso a ou 250 dola. Si ou pa gen jan de moun sa yo mwen ta konseye ou. prefere ou goumen ak lavi a an Ayiti ke ou pran raje, ke ou pran wout pa bwa pou rantre an Repiblik Dominikèn. Paske pou le moman, bagay yo vrèman konplike. Nou gen de videyo e de foto ke nou pa ka poste sou paj la, nou konnen ke YouTube entèdi jan de foto sa yo e jan de videyo sa yo pou nou wè kòman, Dominiken ap rache anpil Ayisyen anba raje, Ayisyen k ap pran wout bwa pou yo rantre Sendomeng. Nou konnen Ayisyen ki pa gen fòt mwayen pou yo rantre an Repiblik Dominikèn itilize vwa raje a avèk de pasè ki pou monte avèk yo. Anben, pou le moman, selon jan bagay yo e jan bagay yo ap dewoule an Repiblik Dominikèn, Wout traje yo vrèman konplike e wout traje yo vrèman danjre pou konpatriyòt, frè nou yo Ayisyen yo. Konsèy pa m pou nou, si nou pa gen kòb pou nou monte, pa pran wout traje a. Paske daprè enfòmasyon ke n genyen, anpil Dominiken kagoule, kache anba raje avèk gòl manchèt nan men yo, zam pou yo fizye, pou yo rache, Konfrè nou yo Ayizyen ki ap pran wout raje a pou rantre an Repiblik Dominikèn. E nou konnen objektif ke pèp Wanament lan te pran ki se fèmen baryè, ki se fwontyè lòk ata nouvèl òd jiskaske Repiblik Dominikèn respekte dwa Ayisyen yo. Nou kapab di ayè, vandredi a ke gen plizyè antite nan lame dominikèn nan ki te al fè fòs pou yo wè si yo kapab ouvè baryè a e plizyè machann nou konnen ke pwodui yo kòmanse gate anpil nan men machann yo sou fwontyè a pouri ap jete chak jou e pil milyon k ap pèdi, te deside wè yon fason si yo ka jwenn yon koulwa pou yo rantre vann kèlke choz avèk pèp ayisyen an yo nan Wanament. Men pèp la te kanpe pi nan lagaraj, yo di yo p ap achte e anyen p ap travèse fwontyè a. E tout sòlda dominiken ki te pran wout la pou te antre al wè kòman yo kapab ouvè baryè a nan bò pa ayisyen yo, bagay la te mal twòp, pase te gen pil deblozay, pil kout pòch, pil kout bal te tire. Te gen moun ki blese ni nan bò ni nan bò ayisyen an e ni nan bò dominiken an. Anpil machann bagay yo te mal pase pou yo. E se konsa ke Prezidan Abinader deklare ayè vandredi a ke anyen pap fè l kanpe. sou desizyon l ki se depòtasyon masiv de tout Ayisyen ki ilegal nan teritwa a e l di ke sa l ap fè a li an konfòm avèk lwa peyi l l ap fenk kare depòte Ayisyen yo. Ebyen nou menm konpatriyòt fè anpil vijilans, anpil pridans ki nan lari a ki ap chèche lavi ki pa an règ. Fè anpil pridans e pran anpil prekosyon, evite pwoblèm, evite anbouteyaj pou n kapab gen kontwòl lari a. E nou konnen ke Etazini te pran de sanksyon kont Repiblik Dominikèn, ebyen nou kapab di nan jou yo la, yo gen anpil milyon paske gen youn nan izin sik isit ki se Dony ki toujou Ekspote suk vè Lèzetazini ke Etazini bloke, nou kapab di se dè santèn de milyon de dola ke Repiblik Dominikèn ap pèdi nan jou yo la, ni su le plan bilateral avèk Ayiti, paske komès yo pa ka travèse pou al vann, e ni su le plan komèsyal avèk Lèzetazini ki mete dè sanksyon paske yo pa vle tande larezon. Se tout pwen sa yo nou gen pou Repiblik Dominikèn. Kounya nap travèse pou peyi Ikrèn e Larisi ki gen yon gè antre yo depi prè de 8 mwa. Nou kapab di pou le moman Ikrèn twouve l nan yon moman trajik. Ikrèn twouve l nan yon moman kote bagay yo vrèman difisil e vrèman konplike. Lè nap gade nan lari a la nou kapab di se te yè vandredi a Nou kapab di nou pa wè yon kay ki gen yon limyè ladan l. Si nou wè yon kay ki gen yon limyè ladan l ann Ikrèn, kapab se limyè machin mèt kay la. Oubyen se balèn, se sa, se kèk ti enèji yo genyen yo limen. Men sa ki gen a wè avèk kouran nan peyi Ikrèn, Pa gen bagay konsa paske la Russie detwi majorite santral elektrik ki gen nan peyi a paske Ukraine met nan tèt li yo di gè a pap kanpe toutotan la Russie pa aksepte pou yo remèt yo la Crimée e nou konnen se yon bagay ki enposib e Lèzetazini gentan retire kòl nan dosye a e nou konnen se Lèzetazini ki mèt otan e ki mèt Inyon Ewopeyèn, depi ke Etazini di l pap finanse gè pou rekrime, pou rekipere la Krime, tout lòt peyi otan yo, tout lòt peyi Inyon Ewopeyèn yo ap lage Ikrèn de bra balanse. Ebyen nou kapab di nan jou la bagay yo vrèman konplike pou peyi Ikrèn. Paske lame de lè peyi. Russie pa sispann bonbade tout santral elektrik nan peyi Ikrèn, tout santral ki ap pwodui enèji, tout sant ki ap pwodui enèji, La Russie pa sispann bonbade yo, ni pa vwa aeryèn, ni pa vwa maritim. Chak jou se misil sou misil. Nou kapab di ayè jedi a, La Russie te tire prè de 78 misil, e yè vandredi a ankò yon katastwòf misil. Ikrèn pa sispann soufri, pèp la pa sispann mouri, se moun k ap mouri chak jou. E nou kapab di nan peyi manb otan yo, ayè vandredi a, yo pèdi plis pase 200 sòlda. Pase nou kapab di gè ann Ikrèn sa se prèske yon biznis li ye pou mèsenè al goumen pou y ap peye yo 100 dola, 200 dola, 300 dola pa jou e ki konn rive alarigè 1500 dola ameriken pa jou e nou kapab di gè a vin parèt yon biznis pou moun ki p ap travay. Ebyen, Likrèn vin twouve l nan yon pozisyon se swa li negosye oubyen li kontinye e Larisi fè konnen tout sa ki fè Ikrèn ap fè tèt di Ikrèn ap fè tèt rèd se paske li poko fèl anyen. Sa vle di nou kapab di aprè tout sa ki ap pase an Ikrèn lè nap gade nan foto yo la tout nèj ki ap monte e pèp la kòmanse kouri kite peyi a pran wout fontyè avèk peyi ki prè Ikrèn yo nou kapab gade jan nèj kòmanse tonbe e fredi a kòmanse rèd pou moun yo Pa gen kouran pou rechofe kay yo, pa gen kouran pou fonksyone, se prèske ak limyè machin yo ti enèji y ap bat e ki pa ka reponn ak bezwen yo bezwen. Bagay yo vrèman konplike nan mond lan e nou menm nou la pou n pote tout ti detay pou nou de jou an jou n ap travay.